Zanmi Radyo Tele Altagras yo, zanmi entènot nou yo, jodi a nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab prezante w emisyon pa w la ki se, A lekòl dè sen, ou ankò yon ti koze sou lavi sen yo. Jodi a se 5 septanb. Legliz la ap selebre yon grand fèt, yon grand sen. Yon sen ki fèt nan nouvo milenè sa a, nan venteyinyèm syèk sa a. Kiyès li ye? 5 septanm, legliz la fè memwa de Madre Teresa, oubyen Mè Teresa, Mè Terèz, ki nan zòn Kalkuta an End. Li fè ministè l, li egzèse ministè l, e ki vin yon gran sen, yon grand figure nan legliz katolik. Kiyès Madre Teresa te ye? Mè Teresa. Poukisa Legliz la prezante nou li kòm sen? E kisa ke nou kapab tire de lavi l pou nou kapab nou menm tou imite l pandan ke n ap imite Kris la, pandan ke li menm li te imite Kris la pou nou kapab vin sen yon jou menm jan avèk li? Madeleresa sa li fèt nan lane 1910. Sa vle di yon ti kras avan Premyè Gè Mondyal, piske nou pral konnen Premyè Gè Mondyal la se te an 1914 pou 1918, donk, Se tou prè, paske li fèt nan lane 1910. Manman l avèk papa l se te de gran komèsan, komèsan albanè. E li menm tou, yo tout nan fanmi an yo te de kretyen albanèz. Yo soti nan klas boujwazi an, paske a lepòk komès te rapòte anpil. Donk, m ap tande de sa, li gen yon ti non. Ann Jezi, paske l pa t janm rele Madè Teresa, se pa konsa l te rele, non batèm ni, se Ann Jezi. Se pa la suit, apre l fin fè ve an, li pral pran non Madre Teresa, ke nou gen pou n al wè talè konsa. Alò li fèt, lè l fèt, manman l te gen de pitit, manman l ak papa l te gen de pitit. Aje, yon fi, epi Laza, yon gason. Donk nou di ke Madè Teresa li fèt nan lane 1910. Yo t ap grandi. Manman ak papa yo te trè kwè nan edikasyon. Donk, yo menm yo te gen pou devwa pou yo rann sèvis nan kay la, pou yo fè travay domestik yo, epi pou yo al lekòl, paske yo te trè kwè nan edikasyon. Men sa pral rive ke nan lane 1919, papa Madre Teresa ta pral mouri. Li ta pral frape pa yon maladi, e malerezman, Lè ke Madre Teresa, donk Ann Jezi a lepòk, te gen 9 an, malerezman papa l pral mouri, e edikasyon an pral konsantre sèlman sou lavi manman an. Donk manman an pa t gen mwayen pou te kenbe fòtin, ekonomi fanmi an. Li ta pral chite, li ta pral tonbe. Men ta pral gen de kwa kanmenm pou l te kab bay timoun yo edikasyon, pou l te kab bay timoun yo fòmasyon. E se konsa, Madre Teresa ta pral grandi. Men manman an ta pral tyen aske pou timoun yo gen yon bon edikasyon kretyen vreman solid. Ki vin fè ke Madre Teresa ta pral rantre nan koral nan vilaj kote li te leve. E li te fè soprano nan koral la. Epi a 12 an, li pral santi ebyen yon dezi pou l te sèvi Bondye, pou l te konsakre lavi l a Bondye. Piske te pral gen yon pè Frantziyo nan zòn nan, yon misyonè, m kwè, jezwit ki te nan zòn nan, e ki te bay anpil enpòtans avèk la misyon. Donk, se nan anbyans sa a, Matè Teresa ta pral grandi, se nan anbyans sa a, an Jezi ta pral santi vokasyon ni, ki fè ke li pral medite, reflechi sou vokasyon ni pandan pratikman 6 an, pwiske se a pandan ke li gen 18 an, li pral fè deklarasyon sa a manman l, pou l di manman l ke li ta renmen vini yon sè, ta renmen vini mè. E ke manman pral dakò, manman pral aksepte, men frè l la, Laza, pa t aksepte ditou. Li ta pral mande pè a pou l akonpanye l, pou l kapab konprann lavi l kòm misyonè, pou l ta kapab dekouvri, pou l kapab mye medite sou vokasyon l. Jiskaske, apre avèk yon akonpanyeman prèt kote l te ye an, avèk akseptasyon manman l tou ki te dakò pou l te antre nan kouvan, li ta pral rantre, ebyen, ann Irlande, Nan chez les sœurs de Lorette, se la ke li ta pral antre nan kouvan an, e ke li ta pral anbrase la vi relijyez lan. E de la etan, yo pral aksepte li, e li ta pral fè ve, ve nan kominote sa, nan kouvan sa,

Avèk nan fason ke l ta viv temwanyaj yo ke l te bay kouvan sa a, li te make l e ke Sent Terèz nan li, Sent Terèz de Lisieu, e ke an Jezi, nan li, Sent Terèz de Lisieu, li vin gen yon atirans, li vin renmen mòd de vi l e li te vle an. memwa w de non sa a, an referans avèk non sa a, li pral bay tèt li non, paske pandan ke w ap fè ve, ou kapab chanje non, ou kapab chanje non, e chanjman de non, nou te di l nan emisyon avan, se chanjman de misyon. Li pral pran non, li pral anbrase non Sent Terèz, Madre Teresa. Yo rele l Madre Teresa de Kalkuta, se pa pa rapò avèk kote ke li t ap evanjelize, li t ap egzèse ministè l, piske li ta pral, apre l fin fè ve, anvwaye ann End an 1931 e ann End nan zòn Kalkuta, de la l pral vrèman make tan l paske nan ti tan sa l te fè a, ta pral vin direktris lekòl, ta pral akonpanye timoun yo pou al lekòl echètera, epi l ta pral viv, ta pral viv byen, byen, byen, byen, byen e ke l ta pral make tan l, ta pral make moman an. Li ta pral rekri manman l pou l di manman l ke li pran pwomosyon lè l vin direktris lekòl sa a. Manman l ta pral di, Atansyon, pa bliye, ou ale nan zòn sa a, ou ap viv lwen nou, se pou w kapab pi pre pòv yo. Donk, pa janm bliye pòv yo. Paske manman l, alepòk, pandan ke l pa t ko menm antre nan kouvan, t ap ba yo, t ap enkilke yo de bòn valè, de bòn leson. Pakontre, frè l la, malgre l pa t vle, Li rantre nan kouvan, men frè la tou li te patisipe nan leson sa yo. Paske manman an t ap bay, se tout fanmi an manman an t ap bay leson an. Ki vin fè ke l t ap grandi nan yon anbyans kretyèn. Manman an, pa egzanp, te konn ap di yo, pa janm met nan tèt ou lè w resevwa yon bagay pou w kenbe l pou kont pa w. Il fo ke sa ke w resevwa kapab pataje avèk dotr. Donk se yon leson de pataj, ètre jenereu.

A chak enstan. Pou di ke, donk, Madè Teresa de Kalkuta, manman n te ramne l al lòd pou l di l, menm si w ap pran pwomosyon, men pa janm bliye valè ke n te enkilke w pandan ke w t ap grandi. Men pral gen yon bagay ki pral rive malgre Teresa. E l pa janm bliye l, se 10 septanm 1946. Se yon bagay ki make lavi l. E sa ke nou pral rele, Lapèl dan lapèl. Elle avait reçu l'appel de servir Dieu, e sa fè l te entegre kominote les Soeurs de Lorette. Men li pral resevwa yon apèl, pandan ke l te nan yon bus ap vwayaje pou l al nan retrèt pwobableman, li pral santi yon apèl nan bus lan, e ke Bondye pral pale l pandan l fè yon ti krabicha, Bondye rele l pou l di l ke,

Evèk Dulieu, Monseigneur Ferdinand, ta pral dakò. Li pral mande pèmisyon avèk Ròm pou ke l al viv an deyò de kominote li pandan 1 an. Epi apre pou yo wè donk kisa ke sa ap bay. Donk li te kontan e li te pral kite Soeur Lorette yo, Communauté des Soeurs de Lorette, le 16 out 1948 li ta pral kite l kounya pou li al viv pou kont li an deyò de kominote a e se de la etan li ta pral fonde Les Missionnaires de la Charité.

Li ta pral genyen plizyè sè ki ta pral rejwenn li. E sa se ansyen elèv ke li te fòme. Paske pa bliye li te direktris lekòl, pa bliye li te lansenyè, apati de 1931, 1900 patikman, 1937, etc. Donk, li ta pral mande yo pou yo tèmine avèk etid siperyè yo, apre sa pou li kapab vin rejwenn yo. E malgre te desa antretan, li ta pral aprann, ta pral gen fòmasyon an efim wi, pwiske la ete atire par les enfants de rue, par les laissés pour compte, par les malades, par tout moun ki nan mizè, ki an difikilte, donk ta pral santi l atire par yo. Li ta pral pran yo pou l kapab fòme yo. E pandan ke l ta pral fòme yo, ta pral gen pratikman 50 timoun, paske an End, te gen anpil timoun nan lari, anpil timoun ki nan moman difisil, ki nan mizè, Donk ta pral gen anpil timoun ki pral swiv li. E li ta pral anbrase yo, ta pral pran yo. Erezman ta pral gen dotre sè ki pral akonpanye l nan bèl travay sa. E pi 1 an pral ekoule, yo ta pral pwolonje dire l lan, yo ta pral ba l dotre posibite pou li kapab avanse. Epi l ta pral jwenn anpil moun ki ta pral soutni l nan èv sa a, nan dispozisyon sa a ke l te pran, nan gran rèv sa a pou l te kab reyalize paske pandan ke l ap ranmase timoun yo, fòk li jwenn posiblite pou l kapab ede timoun yo, fòk li jwenn èd. E sa k fè, li ta pral mande anpil moun, ta pral mande famasi pou l kapab ba li de medikaman. Yo pral mande anpil moun tou ta pral wè èv ke l pral fè an, ke anfen, yo ta pral enterese pa èv li, ta pral ede l tou, ki pral fè ke l pral kapab kenbe, pou l kapab ede timoun yo. Le maten, yo lapriyè, o kou de lajoune, sè yo mete yo nan sèvis timoun yo, e alafen yo ta pral lapriyè. Kominote a pral grandi, li pral grandi. Pandan Mèdre Teresa te la, li te gentan nan plis ke 120 peyi. E ta pral gen pratikman 800 misyonè ki la, ki etann tout kote. E nou menm gen ldo an Ayiti. E donk ke pou m di ke kominote sa li repann an pe partou. An pe partou. E an pil moun pral soutni ev sa. E ta pral achte yon mezon. Yon mezon ki te pou yon lot, anfen, goup relijyon. Pase ke pou mizilman yo, ta pral achte la an vil pri. E pi, ta pral pran timoun sa yo pou l mete yo la pou kapab fòme timoun sa yo, ba yo edikasyon. Donk, èv la pral grandi. Wòm, Vatikan te pwomèt li ke l ta pral ede l, te refize èd sa a. E ke, donk, par la swit, donk, Pap Pi 12 pral ba l posiblite pou l antre an Amerik. E pi, ta pral... aksepte èv li an, li pral etann nan plizyè peyi, yo pral ede li, donk pap Pòl 6 la pral mande pou l te gen yon mezon a Ròm, sou ki l pral aksepte, etsetera. Donk te pral fè anpil, vrèman anpil èv, e non l ta pral retanti patou. Mè Teresa ta pral vin medyatize, paske anpil moun pral vin rekonèt li, li ta pral vin gen pri Nobèl de lapè, li ta pral vin resevwa anpil bagay, anpil don, men li pral pran, li pral aksepte sa yo o non. de la pauvreté, des, des, des, des enfants de rue, des laissés pour compte. Donc, li pa très renmen Ronel, li pa très renmen pou paraître nan premier plan, men li te aksepte yo pou ki li te kapab avanse avèk œuvre sa a. Yo ta pral viv vrèman, ta pral mete yo nan sèvis sa ki pi demuni yo, sa ki pi nan problèm yo, sa ki nan plus bezwen yo. Donc, se ta pral travay yo, sa pral e fil conducteur kominote sa a, se konsa pral travay. Donc, se konsa li pral e, se konsa l ap grandi, e li ta pral, yo ta pral resevwa li plizyè kote. Yo ta pral ba li plizyè pri. E ta pral resevwa pa mwens ke 14 pri nan tout peyi, nan plizyè peyi. Alò tout mond lan pral rekonèt Madan Teresa paske l pral medyatize. E li pral resevwa anpil pri. Ke se swa pri Nobèl de la Pè nan plizyè peyi. An End, o Zetazini, an Itali, menm an Ayiti. Donk anpil moun pral rekonèt li e anpil moun pral ba li de pri. pou w kapab montre ke travay ke l bral fè a, ke l tap fè a, son travay a nul otre parèy, son travay vreman konsiderab. Mada Teresa te gen yon spirityalite ke l tap devlope lakay li. Premyèman, il ya set famez fraz, je swaf. Li pa janm bliye eksperyans ke l te viv 10 septanm 1946, kote ke nan ti somè sa l te gen an. Donk, Jezi ki di ke li swaf, je swaf.

Li vin gen plis enpòtans ke lòske Jezi di, Je vous aime, paske Dye a swaf de nou. Li vle vrèman pou nou kapab sove, li vle vrèman pou nou kapab gen yon lòt vi, yon lòt fason pou nou wè mond lan, yon lòt fason pou nou atache avèk li e viv pou li. Donk se te youn nan spirityalite ke Madre Teresa t ap devlope. E nan tout chapèl Missionnaires de la Charité yo, n ap wè famez fraz sa a, J'ai soif. André Delessa pou li menm, li rezime lavi misyonè yo nan 2 gran pwen. Se Lekaristi pou yo kapab kominye toutan, chak jou. Donk, yo viv de Lekaristi, paske André Delessa pou li menm, lapriyè se la nouritur pou lam, la nouritur pou pa sèlman pou nanm nan, men tou pou tout èt lan, pou tout kò la ki ap elve l bò kote Bondye.

Map detale sa, li ta pral, malerezman, rive nan dènye bout lavi l, paske nou di li pral mouri a 87 an nan lane 1997, men depi nan lane 1989 li pral gen yon arè kadyak. Se premye gwo so ke l ta pral gen, non sèlman l tap gen yon vi frajil, li tap yon sante frajil lè l tap grandi, Men, erezman, li pral ret tann jiskaske li pral rive nan lane 1989 pou l al gen arè kadyak sa a. E kèlke tan pli ta, li ta pral vin gen vreman maladi ki ta pral mete l anba tè, ki se yon timè. Li ta pral atenn timè sa a o nivo de lestomak. Donk, sa pral fè ke li pral kite, li ta pral kite mond lan, li ta pral kite vi an. Li ta pral mouri a la mezon mè nan Kalkuta. Donk se la ke li pral mouri. E avèk sante frajil ke li te genyen, an di ke li te demisyone nan pòs kòm siperyò jeneral nan 1989, paske li vin gen yon arè kadyak. Otomatikman li vin reprann lasante, tout moun nèt pral reyeli, yo pral mete li. Kòm siperyè, anfen siperyè kominote sa, nan lane 1990, 1 an pita, li ta pral aksepte chaj sa, li ta pral fè plizyè vwayaj, donk li pral aksepte avèk amou. Paske, li ta pral mande, li ap remonte le tan, li ta pral mande prèt ki te nan kominote kote li te ye an, an Albani, kòman li te kapab disène, kòman li te kapab dekouvri lanmou, fè vokasyon, li di se viv ou dan la jwa. Donk, vivre dans la joie. E se Sainte Thérèse de Lisieux ki te pral di egalman, ma vocation est l'amour. E tout bagay sa yo ta pral fè Madi Teresa pran pi bèl desizyon, pi gwo desizyon nan lavi l, e pral bouste l davantaj, fè l gen plis lafwa toujou nan sa ke l ap fè a, e pou l di donk kè l se bay Bondye kè l, bay Bondye lavi l, e fè tou avèk jwa. Tout kòm ta kab di. Kòm Yose te di, anryen pa kontrent, men tout par amou. Se vè Sant Pòl. Donk se konsa ke Madè Teresa t ap viv li menm. Li ofri tout li menm, malgre li te gen yon sante vrèman frajil, malgre li te gen yon are kardyak an 1989, li te aksepte pou li te siperyè kominote an e pran travay li a kè, a fon. pou l te kontinye ap fè misyon pou Bondye. Donk, li pral mouri, jan n di an, an 1997, e lè l pral mouri, lè l fin mouri, donk, gouvènman an ta pral deklare jou sa a, donk, dèy nasyonal, ta pral ba l yon fineray vrèman nasyonal, e Mada Teresa ta pral vrèman make tan l, make epòk li, make peyi l, nan temwanyaj de vil l t ap bay, e fason ke l te mete. Li nan sèvis malad yo, nan sèvis mizerab yo, nan sèvis lese pou kont yo, nan sèvis moun ki vreman abandone pa sosyete a, moun yo mete de kote, donk ki ta pral bay tout li menm, e pa pou san rezon. Li bay, li bay misyon, anfen, kominote an, non, le misyonè de la charite, pa menm le misyonè de la mou, li pran nan mou grek la, agape, pou li di le misyonè de la charite. Donk, se lavi an gwo Madre Teresa pou n di men kalite sen ke nou ap selebre jodi an ki se 5 septanm e nou pral fini jisteman avèk lapriyè ke legliz la retenu pou Mère Teresa nan okazyon sa a pandan ke n ap di bòn fèt a tout misyonè de la charite, misyonè ke gwoup sa a, kominote sa a ke Madre Teresa li menm li fonde.